Yo dim manzè boul fanm li rèd li gen kòb ou dim la. Yo manzè se fwete fwete machin, machin depoze jodia, machin depoze nenpòt menm pipi m kwè manzè pral pipi se machin. Manzè fèk tonbe nan zòn nan. Bro bèl misyon pou ou mwen misyon m nan m deja fèl deja. Èske ou gen yon ide de manzè ou ka fon ti dekri pou nou. Monchè ide an m ka baw li klè. Manzè. Manzè pa twò wo. Mwen wè lè mete kikit, li fon ti pi wo pase m. Jis pou montre wotè a, yon ti dam nwa. Ti vizaj li won menn. Wè m di w lan? Men manzè renmen mete rad nwa anpil menn. M pa konn si se se pri pran konsa men manzè gen kòb frè. Yo, m pa ba w manti. Li gen kòb bon kòb la.
M pa ba w manti pandan m anndan ti ba anba a, ti ba a ki anba a, m ap trip. Map veye, m te gon misyon pou pou patwon an, epi m wè yon fanm desann machin, lè m gade m di ki fanm sa, nèg yo di an se li vini la e dola sèlman, kyètt! lè m gade bro, menm mwen manzè fè kado 100 dola men, gade yo antre anndan l fin asire, li manje, li bwè, epi li bay nou chak nou 10 ki t anndan, nou chak 100 dola boo 2.

Ou gen le chwa pa pale nan maten non. 8 è, 9 è, 10 è di swa li ke non. An m di la ou konnen m pa bon manti. Sou ale bonè pa kom si problem pou ou men. Rete tann li. Veye l. An m di la. Veye manzè. Lè w fin jwenn tout bagay baz pase tcheke m epi. Ou pa bezwen banm anpil. Mwen jye m sou ka jye m ou konnen sa detan. Ou konnen depi w fè m fè ble a wap jwenn afo. Ya. Ou konnen men pou bay. Ou konnen gen kamera la banm met materyèl la pou ou. Ya. Yo.

fòm pran swen w. An pasan, sou sa w di a la, m te byen bezwen fè yon ti pale avè w sou sa wi. Chak jou soti, ou toujou rantre yon bagay. Men ou di w ap travay, m pa janm konn nan ki travay ou ye. M pa janm konn ki sa w regle, sèlman kay peye, lekòl, pran swen m kon nòmalman. Men kanmenm, si m se ti sè w, fò m ta konn ki kote w ap travay. Sista, ban m esplike w. Ban m esplike w. Èske w konnen? Antan ke gran frè, ou konnen m son obligasyon pou m okipe w, pou m pran swen w, pou m pa kite w manke anyen. Donk sa vle di, pa bezwen okipe w tèt frèt paske sa k ap fèt yo, anpil sakrifis ap fèt. jis pou m ka fè kè w kontan, pou m ka mete w nan pozisyon pou moun pa vin gaspiye w, pou moun pa panse l ka vin fè sa l vle a. Paske mwen m jalou sista, ou konn sa. Non, m pa gen pwoblèm, m dakò. M dakò tout sa w fè jiske la, m pa gen pwoblèm avèk sa. Men sa m vle fè w konprann, tankou egzanp, si m lekòl la, yo di m konsa, pale m de frè w, on ekspoze bagay sa yo, yo di kote frè w ap travay. Kòmsi m ap de lanbara, m p ap ka di ki kote, men omwen plis ou mwen w ka di frè w.

Fòm repran konvèsasyon sa avèk frè ou pase bagay sa li ineksplikab. Ou pa ka chak jou leve ou soti lan travagay la, travay pa peye chak jou. Oh, moun nan pa ka di ki kote lap travay, si sèl m ye. Fòm repran konvèsasyon sa avèl ankò.

Ou pa wè sa e ou sa e foto te fè ou ta pral desann sètifika a? Tande tande tande tande.
Pou tout yon bagay sa yo frèm banm esplike m deja manti yo m tap pale ansanm avèk ou deja ou pat menm ka banm esplikasyon kounye ou vin a anpil lajan men gade gade lajan men e yon gous fanm men pil lajan Sa ki enpòtan nou gen kòb. M paka tande lè wap di sa ki enpòtan nou gen kòb kote ou jwenn kòb sa yo avèk bous fi sa valiz fi sa telefòn men foto ladann.

Sa. Sa genyen? Ou fè kèm sote. Sa. Ki sa genyen? Sa. Sa genyen? Pale non! Sista. Ki sa genyen? Pale! Mwen sa m pa ka esplike w li.
Kon sa. Ou pa ka esplike l? Ou vin debake la avèk anpil lajan, yon valiz fanm, men foto make frè m cheri. Kote w jwenn abagay sa a? Sista, èske m ri vre?